Apre setan, nou deside retounen ale Ayiti pou n al fè yon ti vizit. Kòm nou konnen, e nan vandredi, m te rive vrèman vrèman ta, so nou pa t ka ale jele nan premye jou a. So technically, videyo sa a se nan dezyèm jou a ke mwen te filme l. M te leve, sa se Gabriel ki t ap, ki te fenk leve. M te leve, m te manje yon ti pòm, apre sa nou te pran wout pou nou ale jele. Kòm mwen vle nou, m vle nou enjoy ti videyo a, m vle nou wè wout yo, Pou moun ki gen lontan ki pa ale e Ayiti, m vle nou enjoy, m vle nou viv ti moman ansanm avè m, so m filme pati pou nou al Jele a nèt pou nou ka wè wout Jele yo pou moun ki te konn al Jele oubyen ki te abite Jele. Timoun, m vrèman vrèman emi paske nou konnen moun yo pat konnen ke nou t ap vini, so lè nou parèt gen anpil moun ki vrèman etone, yo pa t panse ke nou t ap vini, yo te konnen m t ap vini, men yo pa t konnen m t ap vini bonè konsa. Epi lè nou rive Gelé, apre nou fin salye e fè tout moun ke nou te vle wè, wè nou, nou te gen yon bagay nou te vle fè, se te achte sosis pou moun ki te vle. Sa vle di timoun, granmoun, si w te vle sosis, m gen yon matant mwen ki konn vann sosis, nou te ka achte nan men l, epi nou bay moun yo, apre sa, lè li te vin tan pou manje, premye sa m te vle manje, se tonmtonm, men m pa manje sosis pou m ka manje tonmtonm, m byen pase nan tonmtonm. M pa t manje tout sa non silvouplè pa vin pou mwen. M pa t manje tout sa. Eske m te ka manje l? Wi m te ka manje tout sa, m te ka manje plis toujou. E nan sant sa kote nou wè m ap jwe foutbòl ak timoun yo, se la nou gen pou nou fè priyè a. Timoun yo m te wè yo t ap jwe epi m mande eske m ka jwe avè yo, of course yo di m wi. Paske nan tan lontan, m te monitris timoun sa yo, m te konn chante avè yo, fè Bible study pou yo. So gen ladan yo ki sonje m, gen ladan yo ki pa sonje m. So lè m mande pou m jwe avè yo, yo te vrèman kontan, yo te vrèman akeyan. So yo di m wi nou ka jwe e apre plizyè jou nou te toujou jwe, nou jwe nenpòt 4 fwa. Apre sa Gabriel te bezwen yon bagay, nou te pase karyòl anpil moun, anpil anpil moun sonje Gabriel. Yo di Gabriel nou sonje w, nou sonje papa w, ou te konn vin la souvan menm ke yo chanje lokasyon yo toujou sonje Gabriel. M sezi Gabriel popilè pase m wi. Gabriel pi popilè pase m. Epi apre sa m te pran yon ti lanbi, m tande yo. Kòm yo te konnen pa t gen okenn moun ki te konnen m t ap vini Ayiti, so tout moun te sezi, gen moun ki kriye. Bon zanmi m lan menm, oh! Ti pit sa tèlman dlo koule nan je l, grann mwen kriye, matant mwen, tout moun vrèman vrèman te emu pou yo wè m te parèt. Apre sa m te pran yon ti tòt, se sèl kote m ka jwenn tòt ke m renmen an se Ayiti. Apre sa m te fè yon chita paske m t ap tann yo vin chache m yo potko, so m te ti jan fache, men m pa t fache twòp. Apre sa m te jis kanpe map fon ti gade vue an eske ou ka pa renmen l map respire lè a timoun oh my god bring me back right now I was so excited so happy um, apre sa m te pran kèk ti video vreman bèl lè m di nou vreman bèl mwah, vreman bèl moun yo dous moun yo bon Vrèman bèl timoun, vrèman vrèman vrèman bèl. Te yon pye zanmann, kòm m pa manje zanmann depi l anpil tan, m fè yon pase al gade si m jwenn, te plen zanmann, te chaje zanmann. La m te fè yon ti montre nou jan ti kote a te vrèman bèl. Ayiti oh! Ayiti si se pa t pwoblèm nou te genyen, anpil moun m konnen se Ayiti yo t ap rete paske gen moun ki pa ka pran desepsyon lòt kote non. Desepsyon m wè n ap pran isi a, gen moun yo t ap gen tan lakay yo lontan. La Gabriel te vle lave vizaj li pandan nou t ap. tann yo vin chache nou, epi m te ponpe dlo a pou li, sa a se nou menm ki sou wout pou nou ale Gelée, videyo a te gentan gen yon lòt jou ok, m te bliye di nou sa, sa se yon lòt jou, nou wè m toujou mete menm rad la, gen moun ki pral di èske m pa gen fanmi ki pou ta prete m rad, yes m gen moun ki te prete m rad, men kòm nou konnen yo pa gwosè m pa konn gwosè yo, so lè yo ban m rad la mwen mal avè l m mezire l lè m rive li pa bon pou mwen so m oblije tounen relave. Menm rad m te genyen an pou m remete l ankò. M te menm achte rad plizyè fwa, yo pa t bon pou mwen. Swa yo pa t bon oubyen m pa t renmen yo. Epi sa se bèl ti madanm cheri nou an nou te al wè, nou te pase yon jounen avè l, nou t al lakay li, Simon. Sa se lakay li, view a tèlman bèl m te oblije pran l. Li te ban m anpil manje. Li ban m kasava, pen a kafe, li ban m kenèp. Apre sa, nou te retounen al Jele paske w konnen Jele se la nou te vle pase tout tan nou. Epi nou te vle kòmanse konnen ki jan nou pral fè pwogram nan paske nou te gen yon priyè nou t ap òganize. Nou te tou pase al pale avèk kèk moun ki te pral ede nou fè manje. M voye yon gwo remèsiman ba tout moun ki te fè manje nan pwogram nan. Epi la timoun, m tap gade bote a, m tap gade bèl timoun sa ke Ayiti ban nou, ok? Ayiti ban nou bèl timoun, e an menm tan, m tap tou montre nou vi ke m tap wè nan apremidi a, tete. Mwah! Pa gen yon lòt kote ankò cheri. Ayiti cheri, ou sou kè nou. Ou sou kè m. Ayiti, m tèlman renmen w, m gentan anvi tounen ale an bak, ok? M anvi ale bak. Gade bebe a. Gade bebe a. Nan pita, sa se yon bèl ti wòb, la madam te fè m kado pou m te mete, paske m te di l m bezwen rad, Mph yo pa bon pou mwen li te banm yon bèl ti wòb bouj li te banm yon lòt ankò wi ki pat bon pou mwen anpil moun te banm rad la de yo ki pat bon pou mwen gen la de yo mpat renmen e mte achte tou janm di nou deja la mtap gade poum wè sim toujou bèl m wèm toujou bèl ok epi apre sa mtal lave rad pou Gabriel paske Gabriel li menm li pat tèlman jwenn anpil rad paske nou konnen mgen plis fi zanmi M te al lave kèk ti rad pou li byen vit pou li te ka mete demen si Dye vle, jan nou konnen Ayisyen renmen lave rad konsa. Epi pandan n ap pase, nou wè yon mesye k ap vann lèt, n achte yon galon lèt nan men l, lèt la te plen dlo. Wè galon dlo, wè galon lèt sa a? Li twa ka lèt epi tout rès la se dlo. La se kote nou pral fè event lan, m t ap gade pou m wè kijan nou pral pentire, se la a nou bezwen pentire, mwen m ak Gabriel nou t al fè yon ti foto. Nan pwochèn videyo n ap jwenn plis enfòmasyon de event lan epi pou m di nou plis de vwayaj la.